Hello hello hello guys koman nou ye nou anfom m espere nou byen se pdg an Don love la rochelle jodi an m vin montre nou koman pou nou antre nan app lan e nap fè sa byen rapid pa bliye gen nouvo bagay ki vin fèt nouvo enplemantasyon pou nou kapab travay pi fasil pi alèz etc byen rapid e nap antre sou panel nou an sa pral depan 2 imèl ou te mete, lòt ap antre ladan, eksetera. Men m ap antre nan panèl sa yon fason pou m kapab ban nou yon egzanp. Ok. Lè nou fin anndan panèl lan la, posibman si w fenk antre, li pral mande w pou senkwonize whatsapp ou. W ap just li l, epi l ap di w senkwonize whatsapp la epi w ap just voye yon mesaj. Epi, gon mesaj k ap vin jwenn nou, n ap senkwonize Whatsapp lan pou ou. Se yon fason pou lè ou bezwen antre an kontak avèk nou pa Whatsapp, oubyen gen yon bagay nou bezwen di ou pa Whatsapp, pou nou kapab di ou li byen fasil. Bon, imedyatman w ap antre nan la, w ap antre nan, w ap antre nan, nan app lan. Men pa bliye, avan w antre nan app lan, si w vle ou ka mete sa an lòt koulè, nan koulè blan, ou ka klike la ankò, ou mete l nan koulè nwa jan l te ye a. Ou wè la a, ou chanje l koulè. La a nan ti drapo sa ou ka chanje lang lan. Ok. E wap chanje lang lan e sa wap mete lan espanyòl, an anglè oubyen an kreyòl. Ok. La a sou klike la wap soti nan app lan nèt. Wap soti ladan l nèt. Sou klike ladan. E pou ka retounen ankò wap tounen mete email ou etc. Pa janm bliye ke notifikasyon sa yo se notifikasyon k varye. Lè gen yon pwoblèm nan aplikasyon an se la m vin di w sa. Se la a mwen di w sa. Jodi ou ka wè l ble, demen ou wè l an wouj. E latriye. Bon. Kounye a la, pou senkwonize WhatsApp ou tou, oubyen pou w bay, ou kapab vini la pou w chanje modpas ou, chanje zòn kote w ye an, eksetera. Ok. E lè w klike la nan pwofil mwen. Nan pwofil mwen, wap klike tout bagay, wap ok. Ou ap chanje modpas ou, ap klike la pou chanje modpas lan. Ok, e pou edite pwofil ou, si w rete yon lòt kote, ou te rete yon kote ou vin parèt kote ankò, ou just klike nan sa yo, ou edite yo. Ok. Enbyen guys, an nou klike nan antre. Imedyatman ou antre la a. Panèl lan pa menm jan l te ye a ankò. Kounye a w ap klike la a. Ou wè nan 3 ti pwen sa yo. Se la ou pral jwenn opsyon ou te konn jwenn la avan yo. Ok la a di w konbyen rechaj ou fè nan biznis lan depi lè w antre ladan l. La a di w konbyen transfè ou fè nan biznis lan depi lè w te antre ladan l. La a di w pwofi ou fè chak mwa si tout fwa gen yon pousantaj ke nou menm nap ba ou e sa di benefis ou fè pou jodi an ok. Ebyen nap antre la pou nou kapab jwenn sèvis nou te bezwen yo ok. Nap antre la konsa la wap klike ladan l imedyatman w klike ladan l ou wè la. Rechaje kont ou, e rechaj ou fè deja yo, rechaj mwen, la a se voye remitans, ki vle di voye lajan. Nou pral aranje sa, men voye lajan w ap wè l di. La a se bwat transfè ki fèt deja. Ok. La a se balans mwen. Ou bezwen wè konbe kòb ou gen, w ap just klike la pou w kapab wè konbe kòb ou genyen sou kont ou. Ok. Balans mwen. E la w ap klike nan remitans disponib, transfè disponib. Bon. Opsyon sa li menm li pa vrèman relevante paske anpil nan nou, nou pa prèske itilize l etanke ajan ki Sendomeng. Ok, men nòmalman se sa nou plis itilize a se voye lajan. Ok, sa nou plis itilize a se bwat transfè ki fèt deja. Ok, eskize m wi, bwat transfè ki fèt deja. E pi sa se rechaje kont ou. La pou rechaje kont lan ok. E pi yon mwe voye lajan, bwat transfè k fèt deja, balans mwen, remitan disponib, peman mwen. Sa vle di si ta gon bagay kom si yon enplemantasyon m ta mete mwen menm mwen ta gen pou m peye w se la ou pral vin jwenn li. E byen sa konsa de fasil wi. E pi si w bezwen dekonekte ou klike la. Men ou menm aktyèlman la ki deja nan biznis lan se la pou klike pou rechaje kont ou. E pou voye lajan an, se la wap klike. Ok. Epi dat set. Epi pou al gade bwat transfè ki fèt deja, se la wap klike. Pou vini pou efase l, wap wè nan ki plas ou ye nan lin, etc. Ebyen, m kite ti video sa pou ou ka aprann kòman pou fonksyone avèk aplikasyon an ki nan yon nouvo etap. Big shows latino, big cash transfer.